Manman mwen genlè pa la. Kòm mwen an machin la a. Men lè Nini Niga yo pa la. Kèt mesye. Mwen kite lakay mwen m vin nan men kounya pou mari mwen pa la. M pa gen pwoblèm avèk sa mwen menm. Anplis de sa, mesye m pa yon moun k ap chèche pwoblèm. Mwen pa yon moun ki vrèman bezwen woulit tankou pou men monte kapi sa tel ou toujou wè mwen pran bus ke m al lakay mwen. Mwen p ap chèche woulit nan men mari moun ki pou vin ban m pwoblèm ok. Epa ou pa oblije minm konsa avè mwen. Ou pa oblije minm konsa avè mwen. Wi men se fason ke w vin sou mwen an. Men dayè w ap di mari moun. Kisa ki pwouvoke m gen madanm? Avèk ki job li madam? Oh please. Map poze yon kesyon. Wi, map reponn ou. M konnen w te di m ke ou pa an amoni ansanm avèk madanm ou.
M pa an amoni avè li, poukisa? Kasa, poukisa yè swa m rele, se madanm ou k pikòp telefòn nan. Epi madanm ou ap di ou cheri, doudou, ou menm tou wap reponn madanm ou yes baby. Poukisa se konsa n tap pale? Epa tande. E sa map di w la m vle pou w biliv ladan l? Yèswa pandan map benyen m tande telefòn nan sone ok madanm mwen m tande madanm ap pale avèk yon moun e li dim konsa ke se Eva se Vava ki relel mwen tou senpleman dil konsa ke pa gen pwoblèm e ke di Vava map relel aprè men ou konnen madanm mwen son moun ki stupid li ye m te toujou ap diw sa m te ka ap rape rale telefòn nan nan menl wi men mwayennan m pat vle fè drama.

Nou kite! Nou kite! Nou kite! Tande m di w nou kite! Twòp chalè pou mwen nou kite m pa ka kenbe.
Bondye! Ayayay nan kisa m pran la mesye. Gad sa kasa vini l fè m. Kasa vini l kouche m. Li ban m pakèt manti. Gason. Epi malgre m tande. Tout sa lap di a madanm nan odasye a soti poul plede wi Humm esak fè lèw wè yap mache ak koulout yo yap mache frotel nan tout mi an pa di podyab pou yo paske yo chèchel yo travay pou sa m fè sèman sou vim kasa wap peyim sa map vanje nan moun baw paske m pat voye rele w m pat voye lèt envitasyon baw.

Nan wòl li, m klase li. M klase papa nan wòl li. Papa m pa pale a papa ankò. M pa pa zanmi mwen non ditou. Ki jounalist la? Ou panse m pral kraze fwaye mwen pou yon afè de papa? Chè m gen twòp a pèdi avè w pou afè de papa. Ou te met nan tèt ou papa Edon Baga li te ye pou mwen. Mwen vè papa pa t janm anyen pou mwen. Ou konprann? M te jis di papa piga l pedre lakay mwen jan l ap pedre lakay mwen byen ta ankò pandan mwen te fache epi m klase li. Jis m ap panse m wè jan m wè. E bus lan ya la jan bus lan pran ya bus la fè fayt nan men mwen e m vrèman gen dout de bil yo e se tou senpleman ki fè m on ti jan atriste ke m pa ka manje ou konprann apeti mwen on ti jan koupe paske m ap panse avèk fiti biznis la m wè biznis la de jou an jou bagay ap desann nan menm e se sa sèlman. Men pa peye e ban m di w afè biznis lan ap fè fon m pa kwè ke l ka ba w pwoblèm paske se Pou sa ou te voyem lekòl epi kem gen yon bon metye ou konprann mwen e map travay Mèdo cheri m pa kwè sa te ka fè ou la ou pèdi la ou pa vle manje ou la ba a la mort Cheri m e mwen vrèman ou vrèman ok. Bon Aline m apresye jan ke w reponn nan men. Le plus souvent lè w tande w antre fi yo isi nan peyi etranje yo voye w lekòl, pafwa bagay yo konn byen nan men w e lè w ke ou menm w ap travay kòm moun ki chèche, ki dwe chèche wa tankou mwen menm m gen bon djòb nan men mwen. Le plus souvent lè moun yo fin aprann yon bagay e de sa ke m wè k ap pase e m pa kwè ke moun yo toujou mete yon vi, yon bèl vi avèk mari yo, jan de choz sa yo paske ke medam yo gen selfish nan sans sa. Konprann m pa rete kwè bon m pa jistifye ou menm se konsa ou pral reyaji tou konprann men konprann sa m di w la men m pa fin tèlman believe a san pou san ke si bijan ta fin tonbe m konnen ou renmen m sèt men si bijan ta fin tonbe m pa fin tèlman rete a san pou san ke w ap kapab gen pwoblèm mwen nan bil yo jan de chòz sa yo. Cherie banm di w yon bagay mwen kite pou ou bentò m tap la pou ou m tap yon doktè pou ou pou lè ou malad m tap yon avoka pou ou. Koulè ou genyen pwoblèm, m tap yon ou konseye pit ke pou lò damou, m tap yon bwat sekrè w. M panse ou pa janm konn le vrè pwoblèm nan vrèman. Petèt m santi ou ka bezwen yon timoun. Lè w wè ke chanm yo, lè ou antre nan chanm yo, ou wè ke gen 2 twa chanm vid. Ou santi manke vi nan kay lan m panse sa m pa kwè se vrèman pwoblèm biznis lan paske m te pwomèt ou m tap la pou ou jiska la fen e mape kenbe mo paske m renmen w. Cheri nou bouke pale de sa. Afè timoun lan eske nou pa fè tout sa nou sipoze fè pou n fè timoun? Nou fè l, ou fè l. Timoun lan jiskò ou ka rive? M pa rete kwè ke se lefèt ke si pa gen timoun nan fwaye a, ke fwaye pa mwen menm avon ka kraze. Non, ou eseye, m eseye, men poko rive ki e bade mwen tou kiyès ki bay timoun. Se Bondye. M fè tout sa m te ka fè pou m gon timoun, men timoun nan poko rive. Ou panse m pral pran? Se pa se pa sa cheri. Fè m konfyans. Se tou senpleman ke biznis la ap fè fayit. Mon ti jon skyè debil yo m wè ke ba yon ti jan prale yon bagay ba yon ti jan prale yon ti jan de mal an byen. Men ki jan de fèt konsa cheri vis mwen genyen. Lajan pa rantre ou konprann sa m di w lan yo pa vle voye peye epi twòp pale se se sa yo sèlman ki fayt nan biznis la. Poukisa e jodi an ou di sa. Se kòmsi m ta di w cheri m jis pat vle kòmsi pou te tèlman antre a 100 pou 100. E nan bagay yo. Non, nou marye nou tout non seum chérie, afè fanm se afè pa ou. Bon, de tout fason m pat chwazi te fè w fè pati nan jan de pwoblèm sa w pa konn jwe pou afè pitit la. Men believe mwen, se pa le kontrè tankou son fanm ke lòt pwoblèm ditou ditou ki fè m jis yon ti jan atriste konsa. Fè m konfyans. Se ke. Ok papi, de tout fason. Ban mwen kò manti lè yap mete yon ti manje pou pou kòmanse manje bebe. Sa va? Wi sa va. M pa vle wè lè ou tris konsa. Te vre dam nan te kòmanse ap rele epi em wè ke l pa rele nan kay la depi kèk jou ankò.

Dat nou pa wè cheri. Ou pa lan pi.
Kòman ou ye gade ou gade fiyèl mwen. Mezanmi ou anlve tout tras manmi wi. Yo toujou di sa. M kontan wè w m kontan wè w m kontan wè w sa pase menm. Mwen la marenn. Kòman figi konsa.
Mwen vin fè kelke jou avan w wi. M ap byen kontan.
Oh oh sa k ap fèt? Sa k gen?
Ah Marine pitit ou gen pwoblèm.
Sa k gen la menm?
Marine ou sonje w toujou ap di m sipoze chèche yon moun pou m fè vi m paske se laj k ap antre sou mwen. Depi apre ke m te fin kite avèk premye menaj mwen ke m pa janm gen moun ou toujou ap kouri dèyè m Marine. Ebyen Marin, m te vin panse a sa. Ok. Marin, m kwaze avèk yon eleman. Bon, pou te di w laverite, Marin li te di m ke l gen madanm. Sof ke l te di m li pa ann amoni ansanm avèk madanm li, se sou divòs ke l ye. Paske li menm ak madanm nan, yo separe, yo chak se nan yon chanm yo ye. Ou konprann? Li pa gen yon bèl vi ansanm avèk madanm nan. Bon. M tal konprann sa dim nan m panse se te verite marenn eleman vini li fin kouche m se la map konnen nèg la inlove ansanm avèk madanm ni nèg la pa gen kenn problèm ansanm avèk madanm ni vre tout se manti ke l tap ban mwen lè l te dim ke l gen problèm a madanm ni jis pou l te kouche m se lè eleman fin kouche m la marenn kounye a se lè sa map vin konn tout bagay sa yo marenn. E m pa kache di w Marenn, mwen te pran san mwen, ou sonje vale moun ki sou chemen m toujou ap di w sa. Donk m pa t vrèman vle tonbe nan sa m tonbe a la Marenn. Ok.
Ok, bon ki desizyon l? Sa vle di ke li pran desizyon l pa sou bò w? Ebyen bon Marenn, si nèg la gen madanm li, m pa, m pa, m pa t bezwen nèg ki gen ma, madanm, ou konprann? Bon se kòm li te di m ke li pral divòse, m panse se te vre, poutan se manti, se jis kouche l te bezwen kouche m, se pa yon seri l te bezwen vin regle vre. Enben li pral li pral gentan konnen sa. Li pral konprann sa. Mwen m pa konn kot kiyès ou pran ou menm. Bèl grenn fanm tankou byen kanpe tankou w epi wap kite nenpòt moun vin pase w nan tenten vin pase w nan betiz ki radòt sa. Ebyen mwen m se sou zantray mwen l pral pase. M pa konn kot kiyès ou pran si se kot manman w ou kite kot marenn ou pou pran ou pa ou pa ou pa ou pa wè m.